Fanmi Haitian Bridge Alliance lan ap salye tout konpatriyòt ayisyen ki sou fwontyè Etazini Meksik la. Nou pote ti mesaj sa a pou ou pou eksplike w kijan pou itilize aplikasyon CBP One nan sou telefòn ou. Pou kòmanse, menm jan ou fè pou tout lòt aplikasyon, fòk ou telechaje CBP One sou telefòn ou. W ap gade jan w wè l make sou ekran an, w ap tape l nan telefòn ou, w ap chwazi aplikasyon an pou kapab telechaje l. Tousuit apre, y ap mande w si w dakò avèk règleman imigrasyon yo. W ap gade anba ekran an, sou bò dwat la, w ap peze bouton ki make Accept la pou di wi ou dakò. Peze Continue, ki vle di Kontinye. Nan paj li ba ou a, w ap gade anba nèt ki make Create Your Account, sa vle di Kreye Kont ou an. Peze li. Nan paj li ba ou a, w ap antre imèl adrès ou, w ap chwazi yon lang ant Anglè, Fransè avèk Espanyòl, epi w ap kwoche ti bwat ki di I read and accept the login rules, sa vle di mwen aksepte règ yo. Apre sa, w ap peze ba ki an ble ki make Submit lan, sa vle di Soumèt. Imedyatman apre, fòk ou ale nan imèl ou te bay la, paseke y ap voye yon mesaj ladan l pou yo kapab verifye imèl la e pou kapab kreye kont lan. Lè ou peze lyen nan mesaj yo voye sou imèl ou an, l ap voye w ankò sou sit entènèt gouvènman an epi l ap ba w aksè pou konfime imèl la pou kapab kreye kont lan. Apre sa, li pral mennen w nan paj pou kreye yon modpas ki se password. Si w kreye yon password ki kout e fasil, yo pap kite l pase. Ou kapab ajoute plis chif pou password la kapab pi difisil pou nenpòt moun ka pa monte sou kont ou an. Yo rekòmande fòk modpas la gen omwen 12 karaktè ki kapab lèt oubyen chif. Apre sa, y ap mande w pou chwazi yon lòt fason pou kapab pwoteje akawont lan, nou rekòmande pou chwazi twazyèm opsyon an ki se Text Messages or Voice Messages, sa vle di y ap voye yon kod pou ou sou telefòn ou pa mesaj a chak fwa w ap monte sou kont lan pou konfime ou se mèt kont lan. Pou fè sa, fòk ou ajoute nimewo telefòn ou vle resevwa kòd la. Apre sa, y ap mande w si w vle pou ajoute yon twazyèm fason pou verifye kont lan. Kounya la, peze Continue pou kontinye, epi peze Agree and Continue ki vle di Mwen dakò e mwen vle kontinye. Kounya la, kont ou an fin kreye e ou pral monte sou kont lan. W ap tounen sou paj ki make Login nan, sa vle di Antre sou kont lan, w ap mete imèl adrès ou te bay la, w ap antre modpas ou te kreye a. Pou w fè sa, y ap di w yo pral voye kòd la sou telefòn ou te bay la. Al pran kòd la sou tèks mesaj ou epi antre l pou kapab verifye se ou menm k ap itilize kont lan, epi apresa ou anndan kont ou fèk sot kreye a. Felisitasyon! Kounye a la, ou pral antre enfòmasyon pèsonèl ou. Nan premye paj la gen yon lis, w ap chwazi premye opsyon an ki make I am a traveler, sa vle di, mwen se yon vwayajè. Apre sa, y ap mande w kijan w ap vwayaje. Opsyon yo bay yo se atè, sa vle di nan machin, anlè, sa vle di nan avyon, oubyen sou lanmè. Ou menm w ap chwazi premye opsyon an ki make Land, sa vle di atè, paske ou gen pou travèse fwontyè a nan machin pou antre Etazini. Apre sa, ou pral antre sou paj sa a e w ap chwazi premye opsyon an ki make Submit Advance Information, sa vle di Bay Enfòmasyon Adisyonèl. Toutswit apre, w ap chwazi Go to Profile, ou prale sou pwofil ou pou w kapab ekri prenon w avèk sinyati w, epi apre sa, w ap chwazi nan ki lang, ant Anglè avèk Espanyòl, ou vle ranpli fòm nan. Apre sa, y ap mande w pou w bay aplikasyon an aksè pou yo kapab konnen lokalite w. W ap chwazi dezyèm opsyon an ki se Allow while using app. Sa vle di, lè w ap itilize aplikasyon an, y ap ka konnen ki kote w lokalize. W ap peze Continue, epi w ap peze bar ble ki anlè a ki make Submit Advance Information, sa vle di Kontinye Bay Enfòmasyon. Kounye a la, w ap peze imaj ki gen bouton plis la kote ki make Add Individual, sa vle di Ajoute yon moun. Premye moun w ap ajoute, se tèt ou, w ap bay non w, sinyati w, ki dat ou fèt, nan ki vil ou fèt, nan ki peyi ou fèt, ki sitwayènte w e nan ki peyi ou rezide. Kounya la yo pral mande w pou pran yon foto. Anvan ou kòmanse, fòk ou asire w ou yon kote ki gen bon jan ekleraj pou yo kapab wè figi w byen, e fòk ou mete telefòn nan egzakteman anfas figi w pou tout figi w ka byen parèt. Epi, peze bouton nan mitan an ki se Play. Lè sa a aplikasyon an ap mande w aksè a kamera a e w ap klike Allow pou ba l aksè. Kou foto a fin fèt, yo pral mande w plis detay toujou, tankou ki koulè zye w, ki koulè cheve w, si w gen cheve oubyen si w pa gen cheve, ki lang ou pale. Nan paj sa a, nou ba w egzanp tout enfòmasyon ou mete yo. W ap wè non an, nan ki peyi ou fèt, ki kote ou rezide, èske w se yon fi oubyen yon gason, elatriye. Apre sa, w ap wè anba paj la nèt, yo mande w, Do you have a travel document? Sa vle di, Èske w gen dokiman pou vwayaje? W ap peze Yes, epi w ap peze Kontinye. Kounye a la, ou pral antre tout detay dokiman an, sa vle di, ki dat li te fèt, ki tip de dokiman l ye, ki lè l ap ekspire. Nan paj ki vini apre a, w ap ekri imèl adrès ou anlè a, epi w ap reponn si w ap travay wi ou non. W ap ekri ki okipasyon w genyen, ki moun ki anplwaye w, nan ki vil, nan ki peyi. Apre sa, yo mande nan ki lòt peyi apre Meksik ou te pase nan ane ki sot pase a la. W ap mete non tout lòt peyi ou te pase yo. Kounye a la, chwazi si w selibatè, marye, divòse, oubyen separe. Kesyon apre sa a mande w èske papa w anvi. W ap chwazi wi ou non. Si papa w anvi, l ap ba ou espas pou mete enfòmasyon papa w tankou non l, ki dat li fèt, ki kote l ap viv. Si non, w ap chwazi non epi w ap kontinye. Kounya la a, fòk ou bay adrès ou pral rezide lè w rive Ozetazini an. Epi fòk ou bay yon nimewo kontak pou yo kapab kontakte fanmi w oswa zanmi w si gen yon ka ijans. Jis apre, gen yon bwat anba paj la nèt ki make Deskripsyon. Ladan l, fòk ou dekri relasyon w genyen avèk moun k ap resevwa w la. Èske se fanmi w, zanmi w, elatriye. Toutswit apre, yo pral mande w pou w bay adrès ou te abite anvan w te antre Ozetazini. Fòk ou bay nan ki vil, nan ki peyi, elatriye. Kounye a la yo mande w èske gen yon moun ki te ede w ranpli fòm sa a. Si wi, fòk ou antre enfòmasyon moun nan. Sinon, w ap kontinye. Kounya la, si gen lòt moun k ap vwayaje avèk ou, yo pral ba ou chans pou antre enfòmasyon yo. W ap peze bouton plis la pou kapab ajoute swa pitit ou, mari w oubyen lòt fanmi w. Lè ou fin mete tout enfòmasyon yo, ou prale anba paj la nèt kote ki make Submit, sa vle di soumèt tout enfòmasyon ou sot bay yo. Paj ki vini apre sa trè enpòtan. Kounye a la, gade nan mitan paj la. W ap wè yon bouton ble ki make Schedule. Li gen yon flèch wouj ki montre w li. W ap peze bouton sa a pou kapab pran randevou pou ale nan enspeksyon sou fwontyè a. Apre sa, l ap mande w pou chwazi pò dantre ou pi pre la. Ou konnen gen Matamoros, Mexicali, Reynosa, Tijuana, elatriye. Chwazi zòn kote w ye a. Si w pa nan zòn nan, yo pap kite w pran randevou ladan l. Lè w fin pran randevou a, w ap wè paj la make ki jou, ki dat, epi ki kote pou w ale nan randevou a. Anba paj la tou, asire w ou wè non w avèk non tout lòt moun k ap vwayaje ansanm yo nan fanmi w. Y ap voye konfimasyon randevou sa a pou ou tou nan imèl adrès ou te bay la. Felisitasyon! Ou telechaje aplikasyon an, ou kreye kont lan, ou ranpli fòm yo, ou mete tout enfòmasyon yo, epi ou pran randevou a. Bòn chans!